Hello guys, se zanmi pa nou Landy jodi a nou tounen back ansanm avèk yon lòt ti video pou ou, video jodi an li baze sou Florence ansanm avèk Blondedy kote medam sa yo yo gen dè zane kote yo nan yon bif kote len toujou ap di ti pawòl de lòt kote fanatik toujou ap joure, toujou ap di dè pwopo pou de medam sa yo, e de medam sa yo se de medam ki vrèman gen anpil moun dèyè yo, waw se de medam kap evolye, de bèl medam ki gen biznis, ki fè mizik, waw. Men ta sanble medam yo te zanmi, se konsa rimè an te kouri, bon Nou pral gade si yo te zanmi vre oubyen ki sa yo te ye, si gen yon lòt bagay ki te dèyè. Depi kèlke ane, gen yon rimè k ap kouri, di ke Blondedy te renmen ansanm avèk Florence, oubyen yo te konn fè ti afè yo, oubyen Florence di konsa ke Blondedy te senp yon anplwaye. E n ap gade apre yon entèvyou Florence te ale ladan l, kote yo te poze l kesyon yon grenn rezon ki fè l pa zanmi ansanm avèk Blondedy ankò, bon li te reponn Blondedy pa t zanmi l se jis yon senp anplwaye. Ebyen aprè videyo sa, Blondedy te lage tout videyo, tout videyo li menm ansanm avèk Florence te fè deyò, kisa yo te konn pale, e de de tou e de ryen, tout bagay nèt, Blondedy lage tout nèt deyò paske Blondedy di. li te fè 2 zan ap kenbe li pat janm di anyen bon kounya li paka kenbe ankò li paka sipòte ankò li lage tout verite deyò mwen kwè tout moun konnen verite an deja map kite nou pou nou rete enjoy ti video sa poun wè video an. video Blonde te lage yo apre sa Florence te fin di an tout sa Blonde te di oh waw map kite nou enjoy ti video sa.
Ban nou grenn rezon ki fè w pa zanmi Blondedy Ferdinand ankò. Wap oblije reponn? Kwè m ta reponn. Nou pat vrèman zanmi. Se te yon senp anplwaye.
Ban nou grenn rezon ki fè w pa zanmi Blondedy Ferdinand ankò. Wap oblije reponn? Kwè m ta reponn. Nou pa t vrèman zanmi. Se te yon senp anplwaye.
Apre videyo Florence te fin di Blondedy te senp yon anplwaye an, Blondedy te fè tweet sa, kote l te di pa gen yon nèg la k ap avili ankenn fanm yo t ap frape, ki fache avèk yo k ap pale. So apre video sa nou tout deja konnen de kisa Blondedy ap pale. Banm kite nou fin li ti rès sa Blondedy te di yo, apre sa pou nou antre nan video kote Blondedy tap fè lòbèy lòbèy lòbèy lòbèy ansanm avèk Florence lan. Rete li ti mesaj sa yo pou nou ka antre nan video an.

Aprè Blondedy te fin fè ti twit sa yo, men sa Florence li menm li te di, Sa vle di l di Blondy sa l di an, li fini li siyen dèyè l. Waww ala kote gen koze papa. Bon sa m pa konnen si se yon fanatik ou byen ki sa Blondedy genlè voye video an ba li ou byen moun ki voye l lan m pa fòseman di Blondedy moun ki voye l lan voye video an ale epi

Kisa w panse de 2 bèl medam sa yo? Kite yon kòmantè, di kisa w panse de yo, di kisa w panse yo t ap sere, di kisa w panse yo t ap kache. M swete w te enjoy ti videyo sa. Si w te renmen l, kite yon like pou mwen, kite yon kòmantè pou mwen, pataje videyo yo, abòne ansanm avèk chanèl la, envite yon zanmi w, yon fanmi w vin fè pati 2 team sa antre nan fanmi an nap rewe nan yon lot video abone poum ka pote plis bel video pou ou pi bel ti video funny pi pi pi pi bel video bye.